Echaaw Shout out uhmm Shout out uhmm Shout out Shout out Shout out. E shout out pou jodi an se pou Lea Lapin Lea Lapin toujou anba videyo m li toujou like videyo yo se pou Lea Lapin epi. Kerlan Antoine toujou anba videyom yo li kòmante li like video pou mwen toujou anba videyom yo se 2 moun sa yo cha a wout lan jodi an se pou Lea Lapin epi Kerlan Antoine nap vini nap kontinye avèk ribrik lan ok mwen di lonè wi pa gen mo oh hi kòman nou ye se me la bataya mwen vini nan kalann pou yon lòt ti video. Se premye fwa ou sou chanèl sa map diw byenvini si se pa premye fwa byenvini tou ou tounen ankò mwen kontan wèw videyo jodi an m pral montre nou kòman nou mete fo si ok men sa nap bezwen mwen gen fo si an euh men bwat lan. Ok yon aplikatè. Premye bagay ou fè ou gen pou fè. Pou mwen sa mwen mete la. Alò. Ok. Nap chwazi sa a. Alright. Si w ap byen gade. W ap wè gen yon ti bò. Ok ki pi kout. Epi toujou byen gade fosye an. Ti pwent ki pi kout lan, se li menm ki pral plase la a. Ok. Se li ki pral plase la a nan kwen zye a. Ti pwent ki pi kout lan. Rezon mwen mete aksan sou li, se paske lè nou toujou mande pou nou koupe fosi yo, paske souvan yo konn pa menm longè, yo pa fè longè zye nou. Ebyen lè w ap koupe, ou make sure ke w pa koupe bò la a, Ou koupe l pa dèyè de preferans. Ok ou koupe l pa dèyè paske ti pwent piti de ti pwent kout yo yo yo rezève pou mete yo nan pati sa la alright mwen genyen yon ti sizo ok yon ti sizo fòk make sure ke ou koupe fosi an pa annik achte li epi pou konnen ou pral mete l konsa san l pa koupe paske lè l twò long li vrèman parèt lèd ok alright nou mezire. N ap mezire. Byen, foti sa a li gen eman ladan li. Li gen 4 a 5 ti bout eman ki kole ladan li. Sa fè w pap bezwen glou pou kole li. Li gen yon ti eman ladan li. Ok? Mwen pa ta nan mande pou pran l pa avèk pa, ou pa twò prese sou li. Si w wè yon moun ap di w ke mete fo si li fasil, pa okipe li. Li jis pa montre w ki mizè li pase, li jis mande pratik. Ok? Nene.

Ou fon ti rale zye an. Gen moun ki mete zye yo kanpe anlè. Bon chak moun gen yon fason li pi fasil pou ou ke ou abitye avè l. Gen moun se anlè epi ou t rale. Mwen menm, mwen rale zye an. Mwen m plis mete l a men. Men m ap eseye mete l avèk aplikatè an pou nou. Pou mwen menm mwen men an. Men an fè travay la pou li. Fasil ok mwen rale zye an mwen make sure ke mwen tapel nan longè m vlel la ok. Epi mwen jis mwen prese l pou l rantre epi that's it. Map pati sa map fè l avèk men pou m montre nou m pi alèz la avèk men m. Se sa ki bon pou ou sa ou pi alèz ladan ok. Nou wè ti fosi sa ti kout sa la men la epi dèyè a pi long. Ebyen li se li pou grenn zye sa.

Men lòt yo, m ap mande pou nou pa dekouraje, m konnen gen moun k ap eseye k ap di a m bay vag paske m pa kapab jan bagay yo parèt nan videyo li pa fasil vre se se vre l pa fasil kounye a menm gon bagay m te bliye di nou avan w ajoute fo si an ou mete ti yon ti maskara nan si pa ou dabò epi lè w fin ajoute fo si an ou ajoute yon lòt ti maskara ankò pou fè yo fè yon sèl. Waww trè natirèl. Humm wi. M di paret natirèl men li pap janm natirèl vrèman. Sa di pou m mete fo si. Tout moun gen dan konnen w met fo si. Tout moun konnen w met fo si. M sonje sa ka gen 2 zan. Mwen rete Fosse. Li pa t ko tèlman an vòg konsa nan Pòtoprens. Mwen rete Fosse. Epi, nan mache Petyonvil la, m ap pase, m gwo machann ki di, Woy! Kote lapolis? Lapolis vin ban m de bal. M gade dam nan. Answit, li di, Gad yon bagay! Sa k ranje madanm nan la a? Ii dam nan di lapolis bal 2 bal paske nou konn kijan machann ye sa depan de etud moun nan se pa tout machann men sa depan de etud li ki nivo detud li de bagay li wè li telman reyaji mal ou vin wè se moun e pa ou pwoblem nan vreman se pa ou pwoblem nan men se moun nan li menm ki pa mache. Li pa up to date ok. Dam nan fè yon gwo bri nan mache a, gwo skandal lap rele, moun vin gade, gade, gade sak nan zye madam nan, gade plim zye madam nan, gade plim zye madam nan. Lap rele lapolis, lapolis bal 2 bal. So nou ka konprann, yeah. Pwen chanjman Lò mete fosi avèk lwa Fosi Lò mete fosi li bay yon ilizyon ke zye ou vin parèt pi grand ok li leve vizaj lan m panse nou ka wè chanjman lè m potko gen fosi avèk lè m wè m met fosi pou debutan yo moun kap fèk kòmanse yo ki vle mete fosi pa dekouraje nou gen dwa paka jwenn sa an atandan men lòt lan toujou fè pratik ou mete jodi an la li pa bon eseye ankò eseye ankò se tout tan wap pratike wap vin fò ladann ok so pa bliye pataje video yo pou nou like video yo kite yon kòmantè e sijerem de bagay ke nou ta renmen nou ta renmen mwen fè de bagay ke nou ta renmen wè nan next video an se la map mete fen nan video an map di nou babay nap wè nan yon lòt video bye.